Anpil fwa nou wè atis nou yo nan televizyon, anpil fwa tou nou wè atis nou yo sur sèn, men nou pa janm wè atis nou yo lè yo nan moman difisil, nou pa janm wè atis nou yo lè yo pran nan pyèj kòman yo reyaji, nou pa janm wè atis nou yo lè yo an danje kòman yo reyaji. Cho sa a Li la poul fè w wè kijan tout atis reyaji lè yo pran nan yon pyèj. Paske nou gen des atis ki gen gwo san, nou gen des atis ki trè kalm, ou pral wè tout a travè show sa. Petèt ke w ka konn wè yon show konsa nan lòt televizyon aletranje, men nou vini avè l nan market pa nou an. Poun fè w ri, poun fè w wè kiyès atis nou yo ye. Sa!

Jodi a nou pral set up yon artiste, yon artiste ki son chanteur, yon artiste ki jwe kibòd, yon artiste tou ki son producteur. Petèt ke w ka renmen l, petèt ke w ka pa renmen l. Men sa k enpòtan se kijan misye pral reyaji fas a pyèj nou pral ba li a. Men sib nou an pou jodi a.

I'm doing fine Yeah kap mache anpil So m panse misye se yonn nan atis ki trè ideyal pou m ta prank So ou di misye trè cool E misye Kote misye abite? Misye ap viv Miami Misye ap viv Miami Ok cool So n ap bay misye yon prank nan Miami an menm Ok sa w panse si Si m ta pran 2 fi M ap swiv misye byen pandan l ap sot nan studio Paske m konnen kote l gen studio an Pandan l ap sot nan studio Epi kounye a la Nou

How about m envite l nan yon entèvyou? Epi m ap envite l nan yon kad kòm si nan yon restoran, n ap fè yon entèvyou. M ap di l se just yon show, regular show m ap fè. Epi kounye a misye ap vin nan entèvyou a. Epi pandan l vin nan entèvyou an. By the way, ki machin misye genyen? Misye gen yon BM.
Yon BMW? Ya, misye gen yon BM. Ki koulè BM nan? Gri. Gri, ok. Mwen gen yon Chevy Envy. So pandan misye vin nan restoran an, m ap fè entèvyou ansanm avè l, epi nou touring machin nan. Nou tourin machin nan epi nou pa yo pa pral ak machin nan non yap tourin li yap kite machin nan anlè epi konya la nou fon moun vin rantre nan restoran sousèt lan pou di men ap tourin yon bmw gri deyò a. Sa ap mache.
Fèm wè kè sa ap mache. Paske misye tèlman renmen machin sa. Misye poko kote nan Miami Florida brother pou misye pa sou machin sa.

J-beatz You know you messed up right Ou pral pran nan pyèj.
J-beatz ou son nèg ki trè koni nan HMA lan nan milye mizikal ayisyen an e kilè egzakteman ou kòmanse ansanm avèk mizik? Bon m kòmanse a mizik trè jèn, kòmanse a mizik a laj de 14 ans. Se la papa m te tiye aske m aprann jwe pyano. Ou konprann? Epi apre sa m vin antre kò m nan, bon ou konnen m te legliz tou. Ou konprann? Nèg ap aprann jwe diferan enstriman, batri, ti bas, ti gita la. Ou konprann? Epi, men depi a laj de 14 an, depi lè sa m kòmanse. A laj de 14 an. Ok, so ki, ki, ki, so far, Ki meyè moman w nan mizik ayisyen? M konnen w gen anpil album, ou gen menm pa anpil, ou gen 2 3 album right? So ki meyè moman w depi wap jwe mizik? M ka di, m ka di, m gen plizyè, m gen plizyè meyè moman ou konprann ki pase m, men m ka di youn nan meyè moman m se lè m wè m nan yon vòl m pral jwe a Paris. Se se se m te trè eksite, m pat ka tann. E lè m te rive, akèy la te si tèlman, bon m pap di chaleureux non, m va di anraje. Tout moun yo te kontan, gen anpil moun, bon m poste l sou nèt la tou, gen moun ki te wè pèfòmans a Paris a, monchè m ka di se youn nan meyè moman, pase w ap gade, m ap gad Champs Elysées. nan televizyon epi kounya mwen m nan machin map kouri sou chanzelize
that's that's great so m wè m an Europe ou konprann men men e mizik ki mennen m la so m panse ke se se youn nan pi gwo fyète ke m konprann. So andeyò de mizik ki ki aktivite J-beatz kisa w fè andeyò de mizik? Aktivite mi aktivite J-beatz se mizik sèlman gras a Dye nan moman sa nou rive nan yon pwen ke mizik lan ka okipe nou nòmalman.

E mwen mesye nou? An? Nou pral tounen ma... Oh, ki sa nap tounen la? Nou gen otorizasyon pou tounen machin sa? M konnen bòt bòdè. Men m panse se nan pakin nan li ye. Se nan pakin li ye m pa konn sak pase. Non m gen otorizasyon. Se voye yo voye m. Kiyès ki voye w la? Sa pase nan yo.

Gade misye, maestro, machin sa se pa machin ki nan peyman, machin sa se machin ki kach. Mwen se ta do a pou misye bani bagay. Mwen se ta do a. Mesye ou. Tale, tale, tale. Gade koze misye. Cheke, cheke, cheke machin ou vin chache a bole. Epa machin sa. Zanmim, cheke machin nan.

Zanmim zanmim si misye santi li vle al ansanm avèl al ansanm avèl kote ou pral ansanm avèl banm nimewo ou bon mwen kat ou tande tande tande zanmim zanmim tande tande tande tande Reginald cafe mwen gen 2 machin mwen gen sa avèk Mercedes lan m pa gen payman zanmi m m pa janm fè payman machine mwen cash. Men poukisa yo
poukisa yo rele Kiyès ki rele w pou vin pran l? Dilè a zanmi.
Pa gen dilè k rele w la pou vin pran machin sa la. Tcheke tag la. Vwala. Zanmi m tcheke tag la avan w ale. Tcheke machin nan. Rele dilè a kounya mande ki mande nimewo machin nan. Si dilè a rele fò w gen kouman depi ki fòk. Zanmi m rele dilè a kounya brother m. Mwen menm wè.

Manager parking la.
Gade. Map fon bagay pou ou. Etan ke atis. M rekonèt ou. M rekonèt ou etan ke atis. M renmen mizik ou. Mesye gade koze. Avan l te di avan l te di se peman. Se yon dilèk pou e vin pran. Kounye a. Exactement.

Tande, w ap fon foto nan fon selfi W ap fon selfi epi w ap fon foto Pa gen pwoblèm nou live Ok ok Men men brother m m pa m pa m pa m pa souke pousyè nan tèt moun brother m pa ka fè sa Pase la nou pa nan fucking manager S on prank Eske son prank li ye. Gade kaka menn gade kaka gade tèt marenn ou menn chyen hello it was a prank fucking Reginald Calvaire menn.

Eeh non monchè m pap rive nan pwen sa Gade koze Hello Hello Yeah A mwen nan kilh Reginald Cavé menn.
Bon kounya nou sot gade kijan nou sot pyeje Djebeatz Mwen menm m ri anpil Djebeatz we are sorry man nou vrèman dezole. Satisfa nou ye! Nou menm tou telespektatè m konnen ke nou te kontan wè kòman nou sot pyeje Djebeats Show sa pa bliye ke ou ka like paj nou sou Facebook Setup TV Show ou ka follow nou sou Twitter Setup TV Show ou ka jisteman ale sou paj YouTube nou an ki se Setup TV Show. Fun fact! Yonn nan bagay ke nou pa wè sè ke

Pat gen anyen mal ki te rive thank God. Malerezman nou pa gen footage jan pou n moutre w paske yo te fè nou delete yo men n espere next time gon ensidan n ap jwenn footage n ap jwenn nòmalman videyo pou n moutre w e chofè tow truck lan yo mete misye atè a men menòt yo te mete nan men misye e lè sa J-beatz t ap ri paske J-beatz fin di hey nou fin set up mwen epi konnya la men nan kisa nou pran. Pa bliye al lak paj nou an sou Facebook Setup TV Show Sou Twitter al follow nou at Setup TV Show Sou YouTube Setup TV Show pou gen tout enfòmasyon de nou menm Map wè nou next time You know you messed up right Ciao.